Se pa bèl li bèl sèlman li gou tou. Bonjou bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm Vibe cuisine ki antre lakay nou pou yon lòt ti videyo nap di mèsi a chak grenn moun ki toujou abòne ki toujou like ki toujou pataje videyo nou yo mèsi anpil mes amours Ann ale nan video a. Mes amours jan nou kapab wè a jodi a mwen pote yon ti lasagne pou nou ok nap wè ke map pede di lasagna lasagna nou pa bezwen kite tou se lasagne li ye toujou se sèlman an pòtugè li ye mes amours kisa nap bezwen pou nou fè lasagne sa lasagne sa vrèman bon se ti Tèlman bon tèlman gou mes amours waw si w vle fè lazay konsa sèlman gade videyo a mes amours se byen fasil byen rapid mwen konnen anpil moun gen difikite sa ebyen jodia nou prale fè lazay ansanm nap vè dife nou mes amours nap mete yon ti chodyè nap ajoute yon kiyè bè bè nou konn fè manje a mes amours nap kite li byen byen fri Apre sa mes amours nou pral ajoute lèt nou. Sa a son sòs bechamel mes amours ke map fè la ok gen plizyè fason ke ou ka fè sòs bechamel chak moun gen fason ke yo fè sòs bechamel yo. Mwen se konsa ke mwen fèl mes amours ok la a mwen ajoute lèt la nan lèt la mes amours mwen mete yon ti farine amidon de mayi ladann ok Mwen konnen ke anpil moun an Ayiti pa genyen farin amido de mayi an, ou kapab mete farin ble a ladan, ok, byen brase l pa bezwen met anpil, ou ka mete 2 ti kiyè ok, nan lèt lan epi ou byen brase li mes amour, aprè kèlke minit mes amour li kòmanse pwès ok, fè atansyon pou l pa twò twò pwès paske sòs bechamel la pa bezwen twò twò pwès ke sa Ok mes amours la a map brase li mes amours apre sa mes amours nou pral ajoute yon ti poud magi la m panse m geta ajoute poud magi an epi map ajoute yon ti sèl metel poud magi avèk sèl lan nan gou ou ka fin ajoute l apre sa ou goute l ou wè l manke ou ajoute men pa bliye ke nou pral fè vyann nan mes amours fas vyann nan pral gen sèl tou pa twò met anpil sèl ladann pou li pa sale ok mes amour la a mwen kapab di sòs bechamel mwen gentan bon map jis kitel fon ti bouyi tou piti apresa sòs bechamel mwen bon nap pran nap metel sou kote menm kote a mes amour nap reouvè fou nou ankò nap mete yon chodyè. Epi n ap kit mete yon kiyè bè ladan l mes amours. Lè kiyè bè sa fin fonn, n ap ajoute vyann nou. N ap fè lazay nan avèk vyann bèf. Men ou menm ou te ka fè l avèk vyann poul. E si ou bezwen ale gade kòman ke m fè lazay nan avèk vyann poul, genyen l sou paj la deja mes amours. Sèlman chèche pami tout videyo m yo, w ap jwenn li. N ap byen brase li mes amours pou. Tout vyann nan byen kuit ok. Nou pap bezwen mete gwo bout dife anba vyann nan ok. Kite li pran tann li pran sanl pouw byen fri. E ou pap bezwen ajoute dlo ladann paske vyann nan otomatikman li sou dife a lap bay dlo ok. Mwen menm mwen asizone map tou asizone vyann nan map mete epis tout bagay pandanl sou dife a. Men ou menm ou te ka metel depi avan ok. Sa pa yon pwoblèm si w mete l depi avan. Okontrè, vyann nan ap pi byen asizonnen. Men mwen menm m te deside fè l sou dife a ok. Si w fè l sou dife a tou, l ap trè trè bon. Pa p gen diferans avèk lè w te fè l, lè w te gentan asizonnen vyann nan depi avan ok. La a mèzamou mwen mete yon ti epis, epis kreyòl ke mwen prepare. Mèzamou si ke nou bezwen wè kote ke m prepare epis pou vyann, nou ka al gade videyo a, videyo a sou paj la mèzamou. Mwen mete epis epi mwen mete yon ti piman bouk. Bon piman bouk lan byen pike mes amour ladan li. Apre sa mes amour nou pral mete poud magi. La a m mete poud magi an, m ap mete 2 sachè poud magi paske m pa mete anpil sèl avèk poud magi nan sòs bechamel mwen an se sak fè mwen mete 2. Apre sa mes amour mwen ajoute yon ti sèl. Nap byen brase, nap byen melanje epi nap kite vyann nan fon ti bouyi tou piti, apre sa nap ajoute zonyon, piman dous rache mes amours ki bay bon ti gou ok. Fas vyann nan se pa yon bagay ki konplike mes amours, se yon bagay byen fasil, byen rapid, ou kapab fèl nan gout ou, ou te ka ajoute lòt bagay kem pat ajoute tankou mayonèz, tankou fwomaj, tankou lòt bagay ke ou menm Ou wèm pa ajoute la ou konn ajoute ou te ka toujou ajoute yo. Janm toujou di nou an nan vay kizin pa gen resèt padranw. Tout sak padranw yo se meziw yo. Men imedyatman ke ou gon gou mwen gon gou, mwen gon bagay kem pa itilize ou konn itilize ou ka toujou metel paske se ou ki pral manje manje ou ok. La map brase li mes amour m kapab di nap kite li fon ti sèch apresa m ka di nou fini la. Tou swit byen rapid mes amour nou ouvè reouvè dife nou, nou mete yon chodyè dlo cho. Mwen pa mete sèl nan dlo a. Gen mwen konn wè gen moun ki mete sèl, mpa mete sèl. Gen yon lòt fason ke nou te ka fè lazany nan mes amour, nou pa tap bezwen mete euh, pat la nan dlo cho. Nou te ka fèl depi nan aswè. Epi nou mete yon ti dlo, lè n fin moute l nèt, nou mete yon ti dlo chou ladan epi tou n kite l fè tout nwit lan ap repoze. Mwen konn fè metòd sa tou, men jodi an mwen deside pa fè l paske mwen te vle montre nou tout bagay nèt, se sa k fè mwen pa fè l. Apre sa gen yon lòt fason, yon lòt fason ke nou kapab fè l tou mes amour, pat la n te ka achte l tou prepare, se pa pat sa, ou konn wè pat tankou pat pate an, Ebyen wi genyenn nan makèt lan. Nan pati yo vann pat pate an wap wè l make pat lazanya. Depi w ale la nan pati sa wap jwenn li. Ou pa tap menm bezwen pase l nan dlo cho wan ni jis mete vyann ou moute l epi ou mete l anba fou. Byen rapid byen fasil. Mes amours jan nou wè a mwen ajoute sòs bechamel la avan. Apresa mwen mete lazany mwen an. Lè m fin mete lazay mwen an mes amours, m ap ranje tout, gade, nou wè kijan m ap ranje yo, m ap ranje, m panse nou tout kapab fè sa. Se byen fasil, byen rapid, bon sans, ou depi ou gen bon sans, w ap kapab moute lazay nou byen rapid, byen fasil. Apre sa mes amours, lè m fin ranje lazay mwen, m ap mete vyann moulen an, ok, ladan li. Nou pa bezwen mete anpil vyann moulen, apre sa, nou pa jwenn pou n mete nan pati anlè a. Jis simaye l sou euh, pat lazay nan. Ok, nou pa bezwen met anpil epi tou pi devan nou pa jwenn. Jan nou wè am e simayi map simayil sou pat lazay nan mes amours. Nap di byenveni a tout nouvo abòne nou yo mes amours, byenveni nan Team Vay Kizin. Depi ou nan Team Vay Kizin, wap aprann yon nouvo resèt, yon nouvo pla kanmenm ou byen youn nan konsèy nou yo ap rive sou ou paske nou la pou nou ede w nan tout sans e nap voye yon kokennchenn remèsiman bay tout ansyen abòne nou yo ki toujou like videyo nou yo ki toujou pataje videyo nou e ki toujou kite yon ti kòmantè pou nou mèsi anpil mes amours san nou pa genyen vay kizin mes amours jan nou wè a mwen pa kite pat la kraze. nan dlo a ok mwen pa kitel kraze depi pat la mou mwen gentan wèl ke li mou nan nivo kem te vlel la mwen etire li epi pat mwen pa kole youn pa kole ansanm avèk lòt byen fasil byen rapid apre sa mèzamò mwen lèm fin mete vyann moulen an ok mwen mete Sòs tomat. Sòs tomat ke nou konn itilize pou nou fè pizza. Se li menm ke mwen mete ladan. Apre sa, mè zamò, mwen remete yon kouch pat lazay sou li. Ok. Apre sa, mwen mete euh, sòs bechamel. Mwen remete vyan ankò, mè zamò. Se byen fasil, byen rapid. Ou menm ki rive nan pati sa, ki renmen video a, pa bliye kite yon like. Epi si w poko abòne abòne avèk paj la epi pataje videyo a nap vrèman kontan anpil mes amour la mes amour mwen ajoute yon ti janbon ok mwen konnen gen anpil moun ki pa mete janbon nan lazay yo mwen menm mwen vrèman renmenl avèk janbon an lè ke m fin ajoute janbon an mes amour mwen remete yon kouch lazay sou li ankò mes amour apre sa se menm bagay la nou pral fè chak tan mwen fin mete yon kouch lazay map mete yon ti sòs bechamel apre sa map remete vyann jiskaske mwen rive nan nivo ke mwen vle a mwen pa fè anpil anpil lazanya paske se pou 3 moun sèlman men si m ta fè anpil lazanya m te ka fè plis ke sa plis etaj toujou men kòm se pou 3 moun m panse kantite sa a bon pou nou manje. Si ke ou pa jwenn sòs tomat yo konn mete sou pizza yo oubyen lasagna yo mes amours nou kapab itilize sòs tomat ke nou konn manje a ok sòs tomat nou konn mete sou pen sou espageti an nou kapab metel ladann tou m pa kwè lap deranje sa ok mes amours jan nou wè a montaj lasagne nan pa difisil ditou ok pa gen anyen ki difisil nan lasagne Depiw gade video a mes amours wap kapab fè lasagna byen rapid byen fasil e kelkeswa dout nou genyen sou video sa mes amours pa bliye kitel pou mwen nan komantè la epi map fè nou repons mwen toujou pran sanm pran tanm pou mwen gade tout komantè ke nou fè anba video m yo epi poum reponn nou lè kem fin moute l mes amours mwen mete fromaj mousarela ok Ladan li, fwomaj ke m rache, mwen mete li ladan li. N ap kouvri tout espas la nèt mèzamò. E nou pral kite li nan fou an pandan 30 minit avèk 180 degre. Apre 30 minit mèzamò, men lazay mwen an! Waww! Se pa bèl li bèl sèlman, li gou tou mèzamou! Se te tèlman bon, Telman gou anfin mes amours ooh ale fel epi vin banm rezilta a mes amours se byen fasil byen rapid ooh lala lala lala. M espere ke ou te renmen ti video a mes amours pa bliye kite yon like kite yon ti komantè pou nou siw ke ou renmen travay ke nap fè a fok ou ankouraje nou nan sans sa Pataje video a mes amours epi si ke ou gen dout pa bliye kite dout lan nan komantè la epi na fè w repons babay se te Vay kizin ki te nan kizin nan se te yon plezi nap tounen avek yon lot ti video pou ou tchao a la pwochèn babay Vay kizin.